Ok. Ok. Um, I'm too loud. Ok, guys. No. Pi yo lou, pa pa kake bebe yo sou mwen, no? No. Ok, pa mwen kama se. Ou gen lè timide. Hi guys byenveni ankò sou youtube channel mwen an sin tounen se paske nou renmen sa map fè a donk sin vle wè poukisa mwen gen Myriam la rete branche e pa bliye timoun subscribe abone nou a youtube channel mwen an like tout video mwen yo epi toujou kòmante poun dim kisa nou renmen kisa nou pa renmen epi ti klòch la pa bliye metel sou notification poun ka touj konnen tout dènye video mwen yo. Jodia mwen la ansanm avèk Miriam Sans Peur mwen kwè nou fin abitye ansanm avèl sou chanèl mwen an ki se grand sè mwen e m panse li te enpòtan pou nou te vin pale de relasyon nou gen antre sè e pou nou pote konsèy pou ou tou nou menm ki gen sè pa sèlman sè, fanmi, zanmi ki jan ke ou ka jere relasyon daprè mwen menm ansanm avèk Miriam ok
Bonsoir.
Maman mwen djèm yèm di Bonsoir E pa E mwen avon sa mwen nan chanm nan la Ou avon se timit non Ok Bon M te panse l te vreman epotan pou m te vin di M pral di tout sa m panse ki bon ki fè mwen renmen seman vek Myriam nou gon relasyon Sere konsa Nou konn nan kont men raman E pi Myriam ap bay pal tou E pi mwen m ap di Menm lè M gen dwa fon bagay ansanm avek Myriam ki mache pou mwen li gen dwa pa mache pou nou Men m panse m ka toujou gen lot ide pou m ba nou Kijan pou nou jere relasyon nou ansanm avèk sè nou? Mwen menm, m pa konnen, depi m leve m jwenn m gen frè, m gen sè, pèsonn pa aprann mwen kijan pou m renmen yo, kijan pou m viv avè yo, anyen, li tou bònman nan mwen menm, mwen renmen frè m, mwen renmen sè m. M gade w bòn relasyon avèk Suzana paske nou grandi ansanm depi nou piti nou kole konsa nou grandi ansanm tout sa nap fè nou toujou fèl ansanm manman m pou bokou ladann tou paske tout sal te konn ba nou li ba nou l pou nou 3 paske nou 3 nou leve ansanm li ba nou l pou nou 3 kòmsi nou vin m vin santi m ya manman m santi ke manman m pou bokou nan nan relasyon nou genyen an. Se paske depi, ou konnen depi ou leve avèk, m leve avèk on frè, on sè. Nan menm kay, tout sa n ap fè, nou fè l a nou twa. Menm manman m ba nou on bagay, li ba nou l pou nou twa. Nenpòt zanmi ki vini pote on kado, li pote kado pou nou twa. So nou gen abitid lan, nou kole konsa. An bon lojik, li montre nou separe. Li montre nou viv ansanm. Lè w gen sè w oubyen zanmi w, ou pa sipoze manje pou kont ou, ou sipoze toujou pataje ansanm avè l. Ok, mwen menm sa m ka di pou nenpòt moun nan, jan m te di l lan, mwen m ap pran, nou te di l n ap pran l pou sè w, men son, se de konsèy ke w ka aplike pou tout moun, sitou w ap viv nan ka ansanm avè l. Donk pou kouzin ou, si w gen yon kouzin ou gen yon zanmi w, menm lè w pral gen pou w al viv ansanm avèk mari w, pitit ou, so w ap mete w nan yon pozisyon pou w ka viv ansanm avèk tout moun. Kijan nou fèl? Ou aprann de moun nan, ou gade moun nan ou wè tankou Myriam, Myriam se opoze de mwen menm, nou pa gen menm tanperaman, nou pa renmen menm bagay, nou vrèman diferan, men an menm tan tou ou oblije mete w nan yon pozisyon pou viv ansanm avè l, pou pa kritike l men eseye aksepte l moun li ye a. Ou ka fè l, ou pa oblije chanje tèt ou tou pou viv ansanm, pou m ka fè Myriam plezi. Men se kòmsi m te ka di w se yon chemen, m mache nan senkant pousan, Myriam mache nan senkant pousan, nou met tèt nou ansanm, nou vin konn sa l renmen, li konn sa m renmen, m konn sa l pa renmen, li konn sa m pa renmen, epi nou eseye balanse bagay yo, pou n pa, pou n pa fè, m konn fè djòl li pale wi, bon, ou pa fè l twòp, ou konprann, epi si w konnen moun nan fache tou, menm lè mwen menm tankou mwen menm m son moun, Myriam gen gwo san, mwen menm m plis son moun ki kalm, m. Easy going like kòmsi m pa fache souvan fòk yon moun ou ta ou ta chèche m anpil. Ou twouve m gen gwo san pa rapò a ou menm? Oh! Jan w fache fasil? Mwen menm e pa vre m pa fache fasil. Mwen menm m pa fache fasil. Ou menm ou fache pi fasil? E pa vre. Oh oh ou s on granmoun ou gen karaktè granmoun. Mwen menm. M pa gen karaktè granmoun nou gen karaktè diferan. Ba sa bal gen karaktè sa non. Depi m piti m gen karaktè sa. Lè m te piti m te granmoun. Wi ou tou lè te granmoun. Non e pa sa. Se paske mwen pli grand. Mwen leve avèk yon edikasyon. E kòm si m santi se mwen menm se sou mwen nou sipoze apiye. E kòm si m santi m se yon pwotektris pou nou. Sa vle di sa pa vle di m granmoun pou sa. Manbo. Ki rapò. Menam se moun li dòmi ta li leve ta. Trè ta lè m tou. Trè ta lè midi inè lè sa lap leve. Mwen menm m leve depi 6 è m leve. Donk m toujou gen tandans al leve l lè l leve e l toujou fache poutèt sa. So wal di m ou bay karaktè granmoun? Non men tande, ou menm depi 7 è ou dòmi eske m konn al leve ou? Jamè. Poukisa ou menm menm lè map dòmi ou vin leve m? Ok brèf.
Donk, wi, sa m t ap di se ke ou toujou chèche konn sa moun nan pa renmen, sa l renmen, epi ou menm tou pou, se ou chèche konnen moun nan. S on sakrifis li ye, viv avèk yon moun. S on sakrifis li ye, menm si se sè w, manman w, pou eseye dispit, pou eseye diskisyon, nou just mete tèt nou ansanm, epi si gon bagay ou pa renmen, mwen menm mwen s on moun konsa, si w fè m yon bagay m pa renmen, m ap di w, ou konn sa k pase, pa fè m tèl bagay, tèl bagay, e nan sans sa, Myriam ka di ke mwen gen gwo san. Li menm li pap di w sa, li just rete nan li menm, li just pap di w anyen, ou wè li gwo gwo ansanm avè w nan kay la, li gwo, lap gwonde, lap sesi, lap selòt, bon, mwen menm si w fè m yon bagay, map di, Myriam si se joure pou m joure w, sa pou m di w lan, map di w li pou, pou w pa fè m li ankò, paske m pa renmen si w sè m ou frè m oubyen, men nenpòt moun nan, menm menaj yo m pa renmen pou map plede nan diskisyon ap pale anpil, toujou gon yè yè yè yè, si w fè m yon bagay kat sou tab, nou diskite sa li a epi. pou kontinye devan. E m konnen sa vreman ka difisil, sitou kòm si la ou konnen, sitou mwen menm lè m t ap grandi, manman m te bay Myriam plis, pafwa m te konn santi l abizan, Myriam gen plis otorite. Pa pale de sa la! Myriam ka fè sa, Myriam ka fè sa, ou konnen w pi piti. Ok, ok, fò w ti kanpe la. Se pa paske yo ki banm plis priyorite jodi ou byen plis otorite non. Se paske mwen pase etap, nan etap ou ye ap rele dèyè w la m pase ladann tou. Pa bliye ke lè m te nan 3, 4 ran, ou pot ko fèt, yo te konn rele dèyè m pou m pa fè sa yo te konn ap di w pa fè yo tou. Kounye an si m vin konprann byen m vin pa fè yo ankò, why pou manman m toujou ap rele dèyè m?
An tou ka, lè m te piti m pa t panse m te gen tout relasyon pwòch sa a, paske m te konn santi m on ti jan diferan. Donk, m te konn kenbe Miyam alekan, ou tou m kenbe l alekan. Men pandan nou vin gran, nou vin koul, nou, nou vin. Te pè m.
Egzanp, defo la, ou konnen m pa t pwòp, m pa janm eseye m di sa de m menm, men manman m pa pè pwòp, m ta pwòp. Just Jiska prezan m gen respè pou ou, sa son bagay ki nòmal. M gen respè pou ou tou. Ou sipoze vwala tou m te bezwen rive sou sa. E pa paske ou pi gran ke moun nan pou pa gen respè pou moun nan. Menm si ou pi gran, se sa k konn mennen anpil pwoblèm. Menm lè w pi gran, timoun nan, pi piti a, li gen dwa l, li gen devwa l tou. Li gen, li son imen menm jan ansanm avè w. Donk ou pa sipoze ap abize. Pafwa, anpil fwa, pi gran ou toujou ap abize. M pi gran, Li ka dous sa l vle, li ka fò sa l vle. Epi pi piti yo menm konn santi ou pa, menm si w pi gran ou pa sipoze fè l sa w vle. Epi sa toujou konn mennen yon ying hang. Ki fè ke relasyon sa yo konn pa dire. Mwen menm mwen gen 3 sè, byen ke se a Miriam sèlman m leve. Men m toujou gen yon relasyon ansanm avèk tout moun. Yon relasyon ki nòmal, yon relasyon ki koul. M respekte w, ou respekte m. Menw si w pa respekte m. Map met ou nan yon lo. Frem yo tou se menm jan nou cool. Konn gen diskisyon. Mwen e Mami an m konn gen diskisyon. Toutan. Pa toutan. Pa toutan se jou si. Mwen sa avem ou fe plis diskisyon wi. Paske nou grandi ansanm. Nou grandi ansanm. Men se jou si banm banm we. M pa sonje ki denye diskisyon m genyen. M pa sonje tou non. Nou ka nou bay gen dwa pase banal bay konsa. Eske nou konn gen diskisyon tou? Lè m te piti. Lè m te piti. Lè m te piti m konn fè. Ou te m pale m konn fè. M konn fè jounen semèn m pa pale ansanm avè l. Depi l fè m yon bagay m pa pale ansanm avè l. Men kounya pandan n ap grandi m vin konprann bagay yo diferaman. M vin wè bagay yo yon lòt jan. Epi mwen kòman m te ka di sa? Masteni m. M amelyore tanperaman m epi pou nou viv nòmal, pou nou viv trankil, pou nou pa bezwen nan diskisyon, nan layèn paske nou konnen alafen de la jounen w ap toujou bezwen sò w, w ap toujou bezwen fanmi w, se yo menm tou k ap toujou la pou ou mèt wè nenpòt bagay la se fanmi w. E m toujou di Bondye mèsi poutèt fanmi m, manman m, frè m, sè m yo yo ban mwen paske se yo menm sèlman mwen gen m pa gen anyen ankò. Pa griyen m pap fè pou yo tou e m konnen pa griyen tou yo pap fè pou mwen e pi pou n kenbe m ta swete tou relasyon nou toujou rete tay no matter what e ou menm kisa ki pou ou? Ok men menm kijan m wè relasyon an m twouve kòmsi e pa sèlman viv avèk yon frè avèk yon sè men son sakrifis pou w viv avèk nenpòt moun nan ou gon mennaj son sakrifis li ye son sakrifis inevitab sa vle di ou pa gen asòti de la ou pa gen wout pa bwa Se yon sakrifis ke ou aple pou vin fè pou viv avèk moun. Menm si ou ta sèl pitit manman an, papa w anfan inik, ou gen pou rankontre yon kouzin sou wout ou, yon kouzen, oubyen lè w marye ou fè vi w gen yon moun nan vi w, w ap vin viv avèk yon moun. Men menm sa m fè, mwen respekte de pi piti yo rive sou pi gran yo, m tann respè pa yo a tou an retou. Kisa m fè ankò? Mwen renmen yo, m aprann aksepte yo jan yo ye an, a defo yo, kalite yo, m apresye tout bagay lakay yo epi m vin viv avèk tout moun san pwoblèm, m respekte tout moun. Tout moun ka di m dwòl, tout moun ka di tout bagay men pa gen yon moun ki ka di ke m te derespekte yon frè, yon kouzen, yon kouzin, m te kapab m derespekte w. Yon bagay ka pase, nou pa diskite, nou pa pale. Men pa gen anyen dwòl k ap soti nan bouch mwen ki pral deranje w bagay blablabla. M fè sakrifis lan e m panse tout moun fè l tou. Gen moun ki gendwa nan relasyon avèk yon moun oubyen avèk yon frè, yon sè ki pa menm rann li kont sakrifis l ap fè a. Men s on bagay, kòm nou vin pale de sa jodi an, m ap esplike. Suzana s on moun kòmsi Dèfwa ki gen yon ti tanperaman manmanm, pa nan anpil, kalsitran. Bagay sa yo. M pa konnen, lè l ap fè l, m okipe li. Aprè yon de twa minit, nou retounen menm jan an. Kou lè n te piti, n te konn gen ti diferans vrèman. Pase ke m te konn di li pa pitit manman m. Se adopsyon e li te egare li kwè vre li toujou de fwa l pa mete l apa paske menm avèk ti frè m nan manman m nan yon ti jan pi klè li menm li te nwa anpil bay sa yo. Oh lè w di m te nwa anpil nan sa vle di m douko hehe.
Kounye a lè l kòmanse vin gen lespri li deklare m ke se avèk fanmi papa l li sanble ki te nan epòl e pitit manman l li ye bay sa yo. Mwen wè m sa non non alèz viv. Nou viv, ou pap janm rankontre moun pou viv pou l gen menm tanperaman avè w. E menm lè l ta gen menm tanperaman avè w, ap toujou gen yon ti pwoblèm kanmenm. Ok, nou viv.
M pote kèlke konsèy. M panse ou fini, ou pa vrèman gen anyen pou w ap di. Ya.
Ok.
Konsèy m te ka pote pou moun ki gen sè, frè. On moun wap viv an komen ansanm avèl, on moun wap viv lakay ou ansanm avèl, wap pataje chanm ou, wap pataje tout afè ou ansanm avèl. Gen moun ou ka wè tanperaman moun nan, gen moun ki renmen pou pataj ansanm nan, gen moun ki renmen pou viv ansanm lan, gen moun tou ki renmen pou tout afèl apa, m konnen gen moun ki konsa. Donk si ou gon frè ou, oubyen on sè ou, on moun, fanm ou, wap viv nan kay ansanm avèl, m baze sou plis nan kay la. ansanm avè l lan. Donk ou wè, ou swiv moun nan, ou etidye ki tip de moun li ye. Eske moun nan renmen, w ap toujou, w ap toujou jwenn sa. Tankou Myriam toujou ap pèdi ansanm ak afè Myriam. Se yon bagay ki nòmal. Pafwa w konn wè ou gen bagay la wi, bagay pa w wi, la l pa janm pèdi non, li pran bagay lòt moun nan, epi li pèdi nan men w. M pa konn, m pa ka di konbyen bagay Myriam mwen pèdi pou jiskaprezan. Donk, men bagay la. Miriam konn fache, li konn fache, ou pa fout mwen afèm, ti fi ou toujou ap gaspiye afèm, ou toujou ap sesi, toujou ap sesi, ooh, ok. Men menm lè l di sa tou, sa pa bezwen, m konprann li. Ou menm tou nan kondisyon sa, fò w aprann konprann moun nan vre. Chak sa w manyen, chak sa w manyen ou pèdi l. Men menm lè sa tou, li menm tou l pa bezwen, m konnen gen frè k konn rive vrèman lwen ansanm avèk yon bagay, si sè a pran bagay la oubyen frè a pran bagay la l pèdi l. Ou ka toujou fache. Men se ti sò w, oubyen se ti frè w, oubyen se gran frè w, oubyen se gran sè w, aksepte, toujou eseye jere tout diferans nou gen antre nou men. Respekte moun nan, menm lè w se gran frè, gran sè w, sa w ye a, menm lè w pi gran, toujou respekte pi piti a. Toujou fè l, pa fè l, pa fè l enjistis, toujou met okontrè, m ta, m ta, mwen menm kòm malerezman m pa gen ti frè, m pa gen ti sè, men m gen ti nyès avèk neve. M panse lè w pi gran, ou pa, ou pa, ou ka toujou montre otorite w, men w pa, ou pa Abize. abize, ou pa viv de li kòm si depi yon moun di w a pou w gentan montre moun nan, non. Okontrè w mete w, ou montre w zanmi pi piti a, nan konsa sa ap pi byen. Pi piti a tou nou menm, Menm lè lòt la ta pi gran ta mete l nan pozisyon nou pou l moutre nou ke l zanmi nou toujou men wap toujou respekte moun nan e pa sèlman fanmi w nenpòt moun ki pi gran pase w nenpòt moun nan ou sipoze toujou respekte l règ nimewo 1 an se respè epi mache ansanm avèk prensip ou nan kay la ansanm avèk moun nan ou konn tout sa l renmen ou konn tout sa l pa renmen ou pa fè l li gen de pawòl tou menm lè nou nan kont. Gen de pawòl pou n pa di. Gen de pawòl pou n pa repete. Anplis tou, si moun nan se sò w, li se fanm ou, li se kouzin ou, ou konn afè l, bagay sa yo tou, sa yo konn mete sè, fanmi, zanmi tou nan anpil diskisyon. Menm lè Myriam, m gen nenpòt diskisyon ansanm avèk Myriam. Sa min bagay Miriam ap rete sekrè jiska lamò sa zanmim tou ap rete sekrè jiska lamò se pa nan bouch mwen pandan nou nan kont lan se sak konn fè anpil sè paka depi yo nan diskisyon yo nan diskisyon nèt yo pap janm ka tounen zanmi paske youn met afèl lòt deyò sa se prensip se règ jwèt la kel te zanmiw frèw sèw depi ou konn afèw a moun nan ou pa mete vi prive moun nan deyò Ou respekte moun nan, ou toujou rete onèt, sensè, ansanm avèk moun nan, lwayal ansanm avèk moun nan. E pi tou, m ap di sa tou, sa se pa yon konsèy, m ta plis sigjere nou, si se sè w, frè w, manje ansanm. Si m gen 100 goud e Myriam ki gen 100 goud la, si Myriam gen li e mwen menm ki gen l, nou pa bezwen, m pa renmen wè yon sè men wotè, l ap byen pase, l ap byen tout afè l, l ap byen bagay epi tou moun lòt menm pa gen anyen, pa gen anyen. M konnen lavi a dis dwèt nou pa menm wotè, men tout otan ou ka pataje ansanm avèk moun nan, ou pataje ansanm avèk. Non, men atansyon la, fò ti kanpe la. Ou konn gon, sa w di an, m dakò. Mwen menm, men kòman m wè sa w di an. Si map fè efò, ou gen, m pap janm kòmsi ka met ou o levo, met ou nan menm nivo avèm. La a nou dakò sou li. Men, kòmsi, mwen genyen map toujou pataje, map toujou bay sèm, map toujou bay frèm, map toujou bay moun ki nan bezwen ke m ka ede. Men gen moun tou, gen frè a sè, sa bagay kòmsi tout moun ap wè nan antouraj yo. Ou konn gon sè ou byen ou gon frè, Wap fè efò, wap travay, wap redi, wap fè tout bagay pou w antre, li menm lè w ba li, li pran l, li mal itilize sa w ba li an, epi l toujou ap tann nan men w. Men, e pa sa.
La, li vin yon pwoblèm. M konprann sa w di a.
Nan sa m tap di la, se ke, tankou la, admeton ke nou nan kay la ansanm nap viv. Ok, m pi piti. Ou menm ou gen plis mwayen. Si w ka, si w gen mwayen pou w ka achte 2 parfum. 3 pafè pou ou. Ou fache ou mwen tou. Wi map baw youn. Mwen renmen pwoblèm sa mte genyen. Mpa renmen tankou ou genyen. Men talè an ton ti jan jeneralize ka. Non se sa mte di. Mdi poun toujou manje ansanm. Men nan nenpòt sitiyasyon ou ka toujou. Tout bagay gen limit yo. Mpa renmen tankou moun nan ap santi oh mgenyenl la pranl. Ou ka itilize nan pam nan pandan se tan ou te ka dim Suzana men acheyoun pou ou. Oubyen ou te ka acheyoun pou mwen fèm kado. Donk e nan sans sa m t ap di l. E pi, ki sa m te ka di ankò? Ki sa w gen pou di kòm egzanp, kòm konsèy? Sa m ka di kòm konsèy, pa janm itilize yon frè w, yon sè w, yon kouzen, yon kouzin, yon moun ki nan antouraj ou, oubyen mari w, oubyen madanm ou. Tankou yon kòmsi m te ka di yon challenge. Pa janm met tèt ou nan plas sa pou w ap challenge mari w, madanm ou, frè w, sè w, manman w, papa w, nenpòt moun ki nan antouraj ou oubyen w ap viv nan kay avè l la, ki nan vi w la, pa eseye fè sa. Sa se youn nan pi gwo pwazon ki kraze relasyon moun ak moun, ki kraze relasyon frè ak sè. Kisa m ka di nou. Epi pa egri moun nan tou. Paske chak moun gen chans yo, gen etwal yo. Chak moun gen pakou yo. Gen pakou yo. Ou menm tou, menm lè tou, pafwa ou konn wè moun nan fin ale nèt devan w menm ou dèyè nèt. Epi bagay la, lavi a. Pa gen egzi ki w ap ret dèyè. Gon lè k ap rive l gen dwa se lèt tou. Lavi a se yon revè li ye. Epi tou menm ou vin pase devan l nèt. Epi tou moun nan fè bak. Donk anpil fwa konn gen pwoblèm sa nan sèvo. nan vi sa, nan sè a, nan frè a avèk sè a, nan fanmi tou, moun nan ka fè efò a, lòt yo rayi l, lòt yo egri l, okontrè, si Miryam ap fè efò, se sipòte Miryam, se leve Miryam, tout otan l ka rive pi lwen, tout otan l ka rive pi lwen, l ap pi bon pou mwen, mwen menm, m ankò, m se. Si e nan sans sa a, m beni nan fanmi m, frè m, sitou frè m ansanm avèk sè m. Yo vrèman sipòte m. Nenpòt sa m ap fè a, menm si bagay la pa t bon, y ap sipòte m. Y ap di, Go ahead, nou la ansanm avè w, pa bezwen enkyete w. Fè l kanmenm! Eksperimante, fè sa w gen pou fè. Dayè, se mwen ki pi piti, se mwen ki pi jèn. E m panse se yon fyète m ye pou yo tou nan nenpòt sa m ap fè a. Donk yo toujou sipòte m. Sa a tou se youn nan. Se youn nan atou ki fè nou close konsa tou paske m konnen yo pa se pa moun k ap pale m mal, k ap egri m, k ap fè dese de bagay, se moun ou ka fè konfyans. Moun lakay ou, moun anndan kay ou, moun w ap viv ansanm avè l, se moun nimewo 1 pou ta sipoze ka fè konfyans. Donk si w nan w kay ansanm avèk yon moun ou pa ka fè l konfyans, se ke ou pa bezwen la.
Donk sa yo se vrèman kle, de bagay kle, fè moun nan respekte moun nan. Pa abize moun nan, fè moun nan konfyans, pa egri moun nan, aprann pataje ansanm, aprann viv ansanm, m panse ki ka fè yon relasyon dire, sitou pou relasyon familyal.
E pi, sa ka rive tou ou gen yon moun nan fanmi w, kòmsi yon frè ou byen yon sè w, Ki chich tou. Fòk ou aprann aksepte l jan li ye a. Ou konprann? Ki gen dwa renmen afè pa w. Ki pap janm ba w anyen. Men pa kouri mete l nan kwen poutèt sa. Petèt li gen yon lòt bagay li ka fè pou ou nan vi an. Ou konprann? Fòk ou aksepte jan de moun sa yo. Paske nou chak vini yon jan. So aplodi moun kap fè efò konsa tou wap jwenn benediksyon e Bondye ap pouse w avanse tou. Renmen pwochen w konsa pwochen w ap renmen w tou e menm lè yon moun ta panse fè w mal Bondye ap toujou epanye w nan tout bagay. Bon se sak lavi a. Ok guys m espere si n te renmen ti chat sa mwen menm ansanm avèk sè m fè m konnen pa bliye pataje videyo yo like. Komante epi subscribe please. Epi kob la ou te jwe. Ou te jwe avan e ou pral banm ladan.
Ok ti moun. Fem konnen anba komante lan pou nou dim kisa nou renmen kisa nou pa renmen. Epi kisa anko fè ti foto ansanm avek soeur. Si ou gen soeur. Komsi. sè Gina gen fo bagay sè donk si m gen ti foto sè fè foto ansanm avèk sè w n ap renmen wè l epi m ap share m ap share foto yo sou paj mwen tag mwen m ap share yo sou paj mwen se yon nouvo challenge pou di poukisa ou ki relasyon w gen ansanm avèk sè w kisa w aprann de sè w poukisa w renmen l ok. Tèlman ou pa menm di kisa w aprann de mwen nan emisyon an.
Oh ok m pi gran.
M ap pataje sa m aprann kay Myriam ki se de bagay ki pozitif. Tankou Myriam s on moun e jan m te di l lan li se opoze m, li s on moun ki gen anpil pasyans. Mwen menm tou m gen pasyans men pasyans mwen an gen limit. Ou byen m gen pasyans, gen de bagay m gen pasyans pou li, gen de bagay tou m pa gen pasyans pou li. Men Myriam son moun ki gen pasyans pou tout bagay. Li gen pasyans like pou tout bagay. Pafwa m santi li lant. M gen twòp pasyans.
Ou gen twòp pasyans. Rele m pasyans. Ou bliye. Ou pa ka gen yon jan depouye moun ap abize w. Myriam. Men tout moun ki abize m yo pi devan yo peye sa. Myriam son moun ki vreman pasyant, vreman konpreyansiv, vreman lwayal, vreman donan. Se vrèman opoze m. M konpreyansiv tou, men m santi tout sa m di yo, li genyen l an maksimòm de mwen. Donk, e sa m te ka di. Li jenerez anpil tou. Bon, donant jenerez, se prèske la menm choz. Donk, e sa m panse m ka di de yo. E ou menm? E m menm, jan sot di an, opoze de mwen menm nan. M aprann yon ekip bagay de ou tou. Lè m pran san m k ap gade w k ap grandi, demach ou, kòmsi jan w act. M di waw ou konplètman opoze de mwen vre Kòm si gen de bagay yon moun fè m gen dwa sipòte l ou menm non ou pap sipòte l bagay sa yo Menm jan ou ak nan relasyon amourez ou Tout sa Bye bye sa la e pa de sa n t anvi pale la Tout sa kòm si m pran leson ladan yo ou konprann M aprann de ou anpil anpil bagay m aprann de ou tou Ok m bay karakte w yo ou pa bay karakte w yo Ou Ou pa kite moun kòmsi, m sot di sa talè a deja, ou pa kite moun abize twòp de ou. Ou pa. Defansiv.
Wi, egzatteman. Se sa le mo. Ou trè defansiv. Men, ki sa ankò? Sa m aprann de ou ankò? Mwen m tèlman aprann bagay de ou. Kòmsi, ok, ou gen yon kran. Ou se yon moun ki oze, ki gen kran, ke mwen menm m pa genyen. M se yon moun kòmsi m gen dwa anvi fè yon bagay, apre sa m di aah ma gen tan banm poze la e sa yo. Non ou menm ou toujou ap tante chans, ou toujou vle fonse. So m aprann sa de ou tou. Anpil lòt bagay. Ok.
Donk guys, mèsi anpil paske nou te gade videyo a. M renmen nou anpil. E pi m wè subscriber yo ap monte. M di nou subscribe! Humm si nou pa si nou pa sou youtube lan fò piga nou plenyen ok manti m pap janm bay vag m ap randevou o somè menm jan a Rutshelle ok bye bye.